Bonjou bonswa tout moun mwen espere nou trè byen mwen espere nou anfòm nan video jodia m pote pou nou kòman nou kapab fè telefòn nou fè plis tan a chaj pafwa telefòn nan konn nan men nou li pa kenbe chaj yon moman nou chajel yon moman gentan dichaj ankò ebyen jodia mwen pote kèk trik pou nou kap pèmèt nou kenbe batri telefòn nou pi byen e kap pèmèt telefòn nan rete an chaj pou pli lontan deja si w renmen ide a pa ezite like video a e abòne a chanèl la ou menm ki poko fè sa pou pa rate pwochèn video nou yo. N a pran yon kout poz tap tounen la. Nou retounen apre poz la E jan nou te gentan anonse deja nan entwodiksyon videyo a Nan videyo jodi a nou pote kèk konsèy pou ou avèk kèk trik pou fè pou telefòn ou ka fè plis tan avè chaj. Avan nou rive pi lwen nan videyo a, wap wè yon ti bouton wouj anba ki ekri abòne, wap sa wap abòne avèk chanèl la epi wap peze ti klòch la pou pa rate lòt videyo nou yo. Nap kòmanse, nou pote kèk konsèy pou ou ki kapab fè telefòn ou kenbe chaj plis. Pafwa nou konn tande moun yo di lè nou soti achte telefòn nou pou nou kitel fè nwit nan chaj, pou nou kitel dòmi nan chaj e poul ka kenbe chaj. Ebyen sa se pa yon bagay ki vrè ditou paske lè w achte yon telefòn nan mezon, depi w wè chaj ki nan telefòn nan pi piti pase 40, ou pa bezwen achte telefòn sa paske batri a pa kenbe ditou. Lè w fin mete nan telefòn nan li pap kenbe chaj vrèman. Fòk chaj la ant 40 ou 80 pousan. E se lè sa batri a li menm l ap ba w pi bon randman ke w bezwen an. Dezyèm bagay ankò ki fè telefòn nou pa kenbe chaj, sè ke nou konn pran plezi kite telefòn nou prèske fè jounen nan chaj. Lè n di yon jounen an sa vle di nou fin chaje ki rive a 100 pou 100 nou tou kite l konekte. Ebyen nan moman sa li pa bon pou batri a ditou, l ap kraze batri a. Sèl fason w ka itilize telefòn nan pi byen, Se fin chaje telefòn nan ant 80 ou 90 pousan, ou retire l, ou fè sa w gen pou w fè sou li, epi lè l kòmanse vin nan 40 pousan, ou tounen rechaje l ankò. Bagay pou nou pa janm fè, pa janm kite batri telefòn nou tonbe nan zewo pousan oubyen pou telefòn nan etèn. Depi telefòn nan kòmanse vin nan 30 pousan, nan 20 pousan, ou ka chaje l. Depi w gen enèji bò kote w, chaje l. Si w pa gen enèji tou, sispann fè sa w ap fè yo epi chaje l. Yon lòt bagay ankò, lè w ap chaje telefòn nan tou, li gen tandans pou l chofe. Si telefòn nan gen yon pwotèj ladan, retire pwotèj la pou telefòn nan ka chaje pi byen, pou lè telefòn nan cho, pou pwotèj ak ladan pa fè l pi cho pou l pa andomaje batri a. E retire pwotèj la lè l fin chaje, w'a tounen remete l ankò. L ap pi fasil pou nou pou n chache chaje telefòn nou Pou nou kitel telefòn nan rive nan 80 pousan pou nou sèvi avèl. Ebyen trik mwen pote pou nou jodia ki ka fè telefòn nou kenbe chaj plis. Sa wap fè ou menm ki gen android, ou prale nan paramèt telefòn nan. Ok, ou prale nan koneksyon done yo. Epi ou prale nan itilizasyon de, ou prale nan itilizasyon de done. Epi ou prale ekonomize done telefòn nan. Poukisa ou do sipoze ekonomize done telefòn lan se paske tout aplikasyon ke ou pa antre ladan yo pap fonksyone an aryè plan sa vle di yo pap fonksyone nan moman ke ou pa antre sou yo se lè ou antre sou yo yap an fonksyon men lè ou pa ekonomize la vle di depi ou vè entènèt la tout aplikasyon nèt kòmanse travay e tout sa se chaj kap boule ou menm ki vle te fè nou kenbe chaj plis wap ekonomize done telefòn lan ok lè ou fin ekonomize done telefòn lan kounya. Wap wè la, Ou pap resevwa mesaj Facebook toutan ou pa antre anndan Facebook. Ou pap resevwa mesaj WhatsApp toutan ou pa antre anndan WhatsApp. Sa vle di aplikasyon ou vle itilize a depi ou antre anndan l wap jwenn mesaj yo. Men si ou pa antre anndan l pa gen anyen kap mache, ou ka toujou anliy la moun pa janm wè w anliy paske ou pa itilize done ou an aryè plan. Sa vle di ou pa itilize done ou san ke ou pa antre sou aplikasyon. Ebyen se videyo sa mwen te pote pou nou, mwen espere ke nou renmen videyo a. Ou menm ki poko abòne ak chanèl la pa bliye fè sa e pataje videyo a tou pou ka fè pati de gran famiy sa. Nap kwaze ankò nan lòt videyo, babay a la pwochèn.